Alo alo alo bonjou tout moun ankò yon lòt fwa nou vini pou nou fè reviews pou ou zen pete nan chou blak vini pou fè reviews sa kap pase antre 2 medam yo sou Facebook. La nou kapab wè gen Queen Blondedy Ferdinand aprè li te fin fete 4 jiyè avèk mari li, nou kapab wè li te pran avyon tout swit le landemen kote li gen pou l patisipe nan yon festival ki ap fèt nan Miami, pli presizeman Wells Palm. La nou te kapab wè se yè kote li te abiye tou de vè pou l te al patisipe nan konferans de près ki t ap fèt avan festival la. Nou kapab wè li te gen yon sandal an vè e li te tèlman byen abiye tankou se koulè e se t koulè an tandans vè oranj fliyoresan pou lete ou pa ka pa manke koulè sa yo si w vle fè it fò w kapab mete yo men nou kapab wè ke sou facebook la gen e florans tou ki te abiye konsa n ap chanje paj. Nou kapab wè Florence te mete yon rad vèr avan kote l te fè foto tou ansanm avèk Michael Guérin nan Vibe. Blondedy tou nou wè ke kote moun yo ap konpare yo li menm li avèk rad vèr li tou li montre donk men sa nou vle fè w konnen ke sou Facebook la tout sa youn fè lòt ap eseye fè e moun yo ap eseye bon se pa yo non ki an konpetisyon m gen enpresyon ke se fanatik yo k ap chèche tout ti detay pou yo konpare Florence ansanm avèk Queen Blondedy. Tout sa youn fè, yo gentan panse lòt ap kopye sou lòt, alòske moun nan li lib pou l abiye jan li vle, donk kòm mwen te di w pi devan, se koulè k ap mennen pou ete a, koulè vè, roz, oranj, fliyoresan, tout moun si w bezwen fè stil fò w mete, yo pa gen kesyon de kopye. Moun yo montre w la kote li fè foto a Michael Guirand epi yo di ke se kopye lap kopye, Florence di te fè foto deja a Michael Guirand, ke li te mete rad, alò se pa vrèman nan bouch Florence koze sa yo soti, se fanatik kap mete du feu sou koze la, la nou kapab wè tou kote yè Florence mete yon cheve roz, yo fè konnen ke Blondedy te mete cheve roz la, nou konnen tout koulè cheve alamòd medam, tout lens yo, ke se swa w bezwen blond, ou bezwen wou ou bezwen roz tout koulè w vle e menm jaune tout moun ou kapab mete koulè se lajan w ki pou rete w la nou konnen Florence se fè pati de Risque collection ki vann cheve donk li menm si jounen jodi cheve l te lide l di l mete cheve roz mete cheve bleu nou poko janm wè l sa se peut ke l mete yon cheve bleu avèk wouj a lèv blou slap li a li t ap byen matche nou ta renmen wè Flo nan konsa cheve bleu. bouche bleue donk pou l kapab fè piblisite pou bls lap nap vire ankò kote ke nou wè ke moun sa yo yo vrèman e sa se flo nechan yo kap poste florans nou wè vrèman ke cheve roz la vrèman fèl byen li aminsi vizaj li nou wè avèk ti souri ke lap bay nap tounen ankò sou pòpòp zen. Pop up zen sa pap kite w kote yo montre w tout konparezon yo montre w Florence ap fè ansanm avèk Queen nan men la ke nou jwenn kote yo di w konsa ke Florence yo wè li trè klasik avèk rad vè li an alòske yo bezwen bòykote Queen nan gon moun ki di lè w granmoun epi ou renmen kopye sou bèl timoun lèd makwali Mwen m pa wè sa, medam yo pa gen anpil tranch daj, Blondedy te fè konnen ke li nan trantèn li, li li au milieu de trantèn li e Florence fenk gen 30 ans, mwen pa wè yo nan menm jenerasyon daj, m pa wè ke poukisa nap pale de granmoun la, la Florence te yon ti jan pi mens nou kapab konprann sa e men Queen nan sa depan kijan wap fè foto a, gen moun kap veye tout ti detay, Florence te surman te nan studio de photo poul fè foto a ansanm avèk e studio photo spect. Men Blondedy li fè foto as li pa fèl pa yon profesyonèl donk li kanpe konsa pi yo fè foto pou li donk nou kapab wè sa nou pa wè pouki tout pale anpil sa yo ki genyen sou face la ki ap konpare medam yo kap fè de tèt medam yo anfle donk ke nou kapab wè e tou nap chanje nap chanje paj nap chanje paj entènèt nou genlè n pa konn sa kap pase la bon banm ale yon lòt kote la. Wi sa se mdiw si Queen nan se devan kay manmanl lan liye Miami li fè ti fotol se pa yon pwofesyonèl ki fè foto a la nou wèl avèk Michael Guirand li di se atis li se be donk nap gade nap gade dèyè a eske fo dèyè a byen ranje nan rad la nou wè rad sa nou konnen Kim Kardashian ki konn mete rad sa yo ki pran tout kontou yo ki e trè long yo vrèman fè byen sa nap gade sou paj Queen nan yon bagay ki fenk tonbe la ki fèm konnen ke Arly Larivière ta fè foto avèk manman Queen nan nan Miami mezanmi gade manmi Carole ti moun ti moun manmi Carole la 62 zan wi eske nou lè nou rive nan 62 zan nap konsa antouka mwen menm map konsa. Mwen menm mwen di map konsa laj la son numero l ye la tout moun kap pale anpil ke a li pa vle envite Queen nan fè chante avèl li bòykote li te sipoze jwe Nick package te sipoze mete yon pwogram kote Ali ak Queen nan ap jwe Ali di li pap disponib yo di se bòykote lap bòykote li pa vle rankontre ak avèk Queen nan donk Ali montre nou se le kontrè pandan Queen nan tap preparel poul al sou stage nan festival la li te pwofite ap pran kèlke foto avèk mayo album li ki soti ki rele No Stress avèk Manmi Carole lè nap gade Ali avèk Manmi Carole la nou wè se de jèn moun franchman chapo ba Manmi Carole franchman mwen felisitew mwen felisitew pou jan ou kenbe kò ou. Pou mwen pitit ou ap swiv ou mwen panse ke pitit ou ap kontinye e ap rive nan laj ou pou l kapab bèl konsa donk nou rive nou konnen nou pap bliye ti zen yo timoun nou ap gade sou paj chèl dous kisa askilpare Floransèl Youtche te voye mande Chèl Dous zanmi sou Facebook. Chèl Dous fè konnen li pa rete a moun, li zanmi avèk moun li vle. Li gentan rele Mila, li di Mila vin wè moun yo tèlman kriye yo fè kenken poutèt mal gade yon ti live. Nou sonje yo te screenshot li kote li tap gade yon live. Li di li menm se an solo li kanpe pi li fè konnen ke li te deja zanmi avèk Florence El Louche sou bon paj li kote ki gen foto maril foto pitit li men li potko zanmi avèk li sou paj Sheldous Belizaire pi nou ta ale tout swit sou paj Mila a, Mila di li menm li pa nan tenten konsa, li wè moun ap veye li pa ap veye l pou y al pote y ap fè ti gwoupi, siman l ap pale avèk Ralph se sa m byen konprann, ke l ap pale pou y al pote pou wè pou montre li menm li di w li kanpe an solo, li al nan paj e. Tory l anba tory ap kòmante lap kòmante sa se layini lap joure li menm li pa nan rans mwen m renmen mila a mila son grenn nan bouda li ye jan bagay la ye li pa ret a moun gen anpil moun ki ret a moun sou facebook men mila bèl etwal pa rete avèk moun an nou fon ti toune ankò mwen m te vle fon ti pran midlèn pou nou timoun m pa konnen si map wè li la banm fon ti ale nou pral gade kisa kap pase ok pòpòp zen nan pòpòp zen fè tout rezime yo sa se k-fly. K ap enjoy li la, k ap ouvè lestomak li, an nou gade ankò, kòm nou di w se reviews n ap fè, bon gade nan kisa ap konpare, franchman bagay sa m pa ka gade l timoun, pa ka gade l, bon la nou wè ke Shassy yo vle antre Shassy nan bagay la tou, kote Shassy te mete yon ti rad vè, yo mete yo di eske Shassy pa pral vann krèm, sa se Blondedy, Florence L. Louche. N Sassy Donk Sassy nou konnen se li chante se yon rapez li chante ayisyèn tou li te met yon ti rad vè kòm mwen di w koulè sa lap fè it nan moman an tout moun ki mete l kounye a ou pral di se kopye yo kopye alò ke se la couleur de l'année donk mwen pa wè ke nou pa gen konpare nou pa gen pwoblèm pou n ap konpare moun yo la donk moun yo granmoun yo fè sa yo vle. Nou pa vle, nou pa, nou panse ke e Shassy petèt li pral antre nan pwogram krèm nan m pa konnen. Bon nap swiv la. Sa se Ismaëly, nap di l felisitasyon pou bèl chante ke li soti ansanm avèk Flav ki rele Mare m. Nou kapab wè videyo ofisyèl la. Nou Yves Maly fè anpil efò kote li dekwoche diplòm e nurse kounye a li ap fè chante li gon bèl vwa lap travay vwal ann desann ankò pou nou wè sa ki genyen se ankò chasi nap desann byen vit poun wè kote nou kapab la ankò medam yo avèk cheve rose antouka Mwen menm Blondedy te mete cheve rose trè long Florence Lily metel li pran koup bob la ti koup chòt lan ki m wèl trè fèl byen pi anplis li se lete li fè cho donk m pa wè poukisa nap konpare yo se nou kap fè medam yo goumen franchman se Facebook kap mete medam yo anfas chak medam yo ap travay bò kote pa yo yap fè sa ki bon pou yo kapab vanse donk sispann konpare medam yo.

Bon, ok, ann fon ti tounen sou Queen nan ankò, li pi enteresan. Nou kapab wè la, wi, se ankò e Kinaly ansanm avèk e avèk e Manmi Carole. Donk e nou di yap patisipe nan festival men nou poko wè foto Queen Blondedy avèk Arly pou fè tout moun fèmen bouch yo. Mwen m ta panse ke a e e Maestro Arly ta sipoze fè yon. Foto avèk Queen nan pou tout pale anpil la fini. Sa a se yon foto kòm mwen te di nou deja nan yon reviews sa gen 3 jou de sla ke Queen nan te patisipe lè l te Ayiti se pou sa yo rele l Queen li pap kite kouwòn li pou pèsonn lè l te Ayiti nan adolesans li yo te kouwone l kòm Queen donk li paka kite nenpòt moun ki fenk parèt sou Facebook la vin pran non Queen nan li fè nou konnen sa. Donk nap gadel la avèk rad vè la nou wè nou kòm Queen nan te toujou di nou lap swiv medam Kardashian yo lap swiv Kim se Kim nou wè ki konn mete rad sa yo avèk sandal sa yo epi nou wèl la donk sa se li menm avèk mari li ki tap enjoy li banm ale byen vit pou nou la nou t wè le retour na sa source nou kapab wè koneksyon yo fèt pi byen 4 jiyè a. Avan ke li te pran avyon pou l vin patisipe nan festival la, li t ap enjoy avèk Yve nan yon bèl bikini one piece e vrèman tanga. Li mete fòm li an valè, li montre w kote l t ap enjoy li a mari l, li montre w yo retounen pou de bon, yo bliye tout sa ki te fèt. Nou kapab wè ke Queen nan genlè pa tèlman afiche l ansanm avèk Jibbitz ankò, menm si w wè y ap jwe ansanm. Mwen wè ke genlè Yves bal ultimatum li. Yves dwe di konsa ke wi wap fè biznis avèk moun nan c'est affaire de pou e JB tap lwe otèl pou ou pou la kay manman w la si se Miami wap jwe ou sipoze rete ka manman w sa vle di nou wè ke se kay manman l li te desann li la la se e lakay li lap enjoy li nan piscine nan lap mete kòl an valeur menm si yo di se fèt Li fè kòl, sa se li menm avèk pitit li, men yo 2 a nou pa kab wè diferans lan, Veronica fin granmoun donk lap swiv pa manmanl, lap gade pou nou wè men yo, sa se lè match Ayiti a, donk nou wè kote gen konpetisyon, gen konpetisyon medam yo, pi sa ki pi bèl la lè ke gen konpetisyon sa fè tou lè 2 moun yo fè efò bò kote pa yo. Nou kapab wè sa. Men se fanatik yo ankò kap mete dlo sou dife. Se fanatik yo ki pa kapab rete la pou nou wè yap konpare moun yo pou yap di Blondedy granmoun tankou Florence m di w se nan trantèn yo ye on kote map chèche timoun men m sandal yap veye pye Blondedy yap veye pye Queen nan pou yo montre m pa ka jwenn foto a non timoun map monte vit vit pou m wè si m wè l moun sa yo se la raj. Yo montre w on sandal li mete pou moun yo ap fè zen. Ban m wè si m wè l la. Donk, gen lè m pa wè l non timoun. Ok, se sa ankò Quinali. Donk, la, la. Bon, m pa wè kote l fè paske m te byen bezwen montre nou ki jan yo veye Queen nan de A a zèd. Nou pa kapab wè l ankò. Donk sur ce nap tounen pou nou pou nou wè si Queen Blondedy ap fè foto ansanm avèk Aly Larivière kòm nou wè manmanl sot fon foto avèk Queen avèk King Arly donk nou menm tout sa nap mande se sa nou ta renmen wè em sispèk ke aswè a ou plus tard demen ke Blondedy ap poste foto kote li fè anvan Avek Arly lariviere se sur fò yo fon foto fò yo fèmen bouch moun Facebook yo donk ti moun an nou rive pou nou wè e Midlène Lubin m pral rive la tout suit pou nou kapab wè donk an ale an ale an ale m pral tape pou m wè m tande l tal fè kòl sendomeng pandan ke li al fè kòl sendomeng lan mwen menm m pa vrèman wè chanjman. Yon moun ap pran tout soufrans sa yo pou pa tou fèmen deyò eske se paske Midlèn te manke grès ki fè yo pat ka tou mete anpil nan dèyè l li di li menm se tay li li tal fè se tummy tuck li tal fè ke li pa tal met nan dèyè nou panse se paske li te manke pwa paske li tap tou pran yon sèl doulè pou fè retire nan vant li pou mete nan dèyè l nou kapab wè la li kòmanse ap fè stil yo li kòmanse ap depoze genlè li te fon ti e e e. Li te fon ti chòpin pou lè ke li fini pou kapab wèl. Antouka kòm nou konnen Canada se Barbie yo pran se moun ki sexy se sa Midlène toujou fè konnen e ke li di w men ni lap montre la lap montre dèyè a men tout moun te expect ke Midlène tap vin avè yon chay dèyè Midlène di non li paka vin a chay dèyè paske li pa gen kwis pou pote dèyè yo nou kapab wè li di nou sa timoun la li te Boca Chica. nan plaj li ta gen kotel tap pran masaj nou kapab wè li enjoy li donk li vini a kòb nan peyi moun yo li fè sa poul gen poul fè epi nou sispèk lap promote medsen yo tou donk medsen yo fè rabè pou li nou kapab wè donk tout ti kòb li depase nou konn Midlène son moun ki renmen bouch li la kote lap manje lanbi brè bon ti e e e. Presidente li boca chica an nou ale pou nou wè kisa Midlène ap regle donk nou wè o debu bagay lan te nou te wè ke li tap soufri avèk doulè men kounye a nou kòmanse wè rezilta kòm nou konnen tou Midlène gen lap preparel byen vit gon festival ki pral fèt Montréal askil parè Queen nap la tou li gentan al fè kòl m sispèk ke lap gentan geri poul montre nou. Tout ti detay kòman li chanje paske menm si nou di nou pa wè chanjman men li menm li di nou se to mitan k li t al fè se anch li t al mete li pa t al mete vrèman nan yon dèyè ni nou kapab wè ke kote Midlèn pral kale kò l nan festival la pou l montre nou vrèman sa ke li t al fè a alò ke nou panse ke li pa te al fè yon e e e gwo chanjman pa gen anpi gwo metamòfòz ki fèt nan li. La m kapab di mwen sa m renmen wè Midlène la avèk ti sak Yves Saint Laurent li e nou wè li gon ti dèyè kanmenm men nou konnen moun nan pa te gen anpil grès ti moun li pa oblije al mete lòt grès ki pa pral ak l se grès kò grès kochon an ki pou kuit kochon se grès ki soti nan vant li ki pwal nan dèyè l alòske li pa t gen anpil grès deja nan vant donk doktè Patrick pa kab fè mirak Li pa kab fè mirak ni l pa ka al pran lòt pwodui pou mete nan dèyè malerèz la, malerèz la gen 5 timoun aprè pou l vin fè enfeksyon, donk se grès kò Midlèn pou yo ta pab jwenn pou yo mete, men malerezman Midlèn te deja pat gra, alò li te sipoze al pran pwa, doktè Patrik te voye l pran pwa, sa se koup la nou kapab wè koup bikini an byen fèt pa doktè P. nan Sendomeng, sa se foto avan, la se foto aprè ke nou kapab wè Koub la byen fèt. Midlèn di se sa li t ap chèche, se koub sa avèk bèl lonbrit ke doktè Patrik refè pou li, li pa gen vye lonbrit ankò. Donk tout moun tcheke doktè Patrik Senlwi nan Sendomeng si nou bezwen fè kò nou tankou Midlèn. Donk timoun m ap di nou on lòt fwa n a prale e n a retounen pou nou wè si Queen Blondedy ap fè foto avèk Arly Larivière. Bay.